Wey, sitwayen, sa w gen yon soum konsa, sa w gen yon ap kriye konsa? Mwen pa konnen la, bò mwen li mouri. Ki bò manman w mouri a? Bò mwen. Bon men son rechèch m ap fè la, depi 2 jou m ap mache nan zòn nan la, e yon patnè ki se yon zanmi l, pwòp zanmi l, pou wè jan yo te ye, Map chache misye depi lojou. Eske ou pa tande gon ti patnè ki mouri nan zòn nan? M tande l mouri wi. Ki zòn? Devan la.
Wi yo di gon son zanmi ki te ou pa fè jès la ou pa konn ou pa konn ki nèg? M pa konn ki e. Chita la nan chak nèg mwen jwenn mwen fè e mache paske yo di son nèg ki ki ko ki kwochi ki touye nèg la konprann eske wap fon ti mache pou mwen wap desann menm lè w anpèn menm lè manman w mouri wap fon ti mache pou mwen? Kòman w pa ka mache a? Senti w kase menm nan depi w mouri. Senti w kase w chita konsa?

Map fout tire w papa si w pa mache map fout tire w oubyen map bay. Ki si tire map tire w oubyen map mache sa w pito. Kòm ou sanble yon inosan mwen ap griyen do w. M bòchè sa. E si se ou jwenn m jwenn ou map tire w. M tou pale w.

Alèz alèz Ebyen sa w fè kounya menm? Ou serye? Bon ebyen pa gen pwoblèm Nenpòt lè pou w di m mwen kwè w Alèz Bon sa byen fè m mal ou pa t vin nan lanmè w Brens. Bon ou vini la ou byen ti moun paske depi bouzòt fin mouri an kay la pa entèresem pou mwen ret nan kay lan m santi m vle kite kay lan m pa konn kisam ye Sandrine kite ansanm avèm Sandrine ale kay moun yo kay fanmiy yo li pa janm vini.

Kim t gentan mouri watch revanj ou non avèk Jason mwen menm rale depi lè a tou la lil pa relem mwen menm plus mpa relel kòm ou vini wap mandem pouli mpa konnen si wap relel pou mande eskel rive oubyen sil pa rive mpa konnen sa wap Se Jayson ki di w se ti bato ki tiye rezo? Kòman l fè konn bagay sa? Pa konnen. Poutèt sa m te di m ap rele Dyesonn pou Dyesonn vin lakay lan pou l esplike m kòman bagay yo pase. Men Bòbòt te pa asepte pou l tande sa m di l lan. Zanmi m ka ap pale nan telefòn sa. Zanmi men, li pa ban m sipriz non.
Sipriz non! M pap janm ba w sipriz non. Ou konnen nenpòt sa k genyen. M ap rive sou ou dirèk.

Bonsoir, m pale avèw pou pakèt tan avan ou reponn, lanmò Brezo a frapem anpil anpil, ou konn mwen a Brezo te tèlman zanmi, bon misye tap fè gwo pwojè, bon pwojè a pa reyisi, jis misye mouri, m pa renmen jann mouri an menm, bon ou menm m pata renmen pito nan zòn nan, m pata renmen ou pase menm jan, m ta renmen ou deplase ou al yon lòt kote.

Monchè m pa wou manti a chak fwa ou lonmen non Brezo m santi sa touche m anpil m santi sa fè m mal m santi m tris anpil anpil anpil m pa santi bon m pa santi mwen menm k ap pale ansanm avè w la dayè paske waww m se mal mouri.
Konprann paske li te zanmi anpil misye pat gen yon wout li tap fè poul te kite dèyè misye mal mouri li mal mouri men nou pap fin doute nèt paske Bondye konn tout bagay e ou menm mpa ta renmen pou menm jan li pase a ou ta pase konsa tou. Bon Bondye konnen papa. Sa vle di Bondye pap janm kite nou tout fè yon sèl chemen.
Oh senyè gad janw delivrem papa chèf la vin di m arete epi li vin tankou son on mirak ou fè pou mwen senyè m pa konn koman m di w mèsi pou sa e sèl ou menm ki merite glwa ki merite louwanj tout glwa tout louwanj se pou ou senyè map di w mèsi tout kote m pase e tout sa map fè tou map toujou met non w devan pou m kapab fè l.

oh Bondye. Kòm pandan nou nan lari la, m pa konn si desann lakay yo m ap rele li, epi m konn si l la epi pou n ka rive kote l pou n ka pale ansanm avè l epi konsa apre ou va konn sa pou w fè. Sa w panse? Wi sa s on bèl ide. M ka rele Jason pou m konn si l la epi pou n kapab rive kote l ansanm ok.

Depi Bondye fè nou pa malad nou di nou anfòm men Aah kò a pa Nou pa anfòm vre E kou si kou sa bagay sa E kou si kou sa Ou konn depi lè bozo fin mwen m pa rete m byen byen menm menm menm menm Menm kay lan m santi m pa ka ret ladan l m poko konn si m t ap sòti nan bouk lan M poko konn sa k ap fèt Bòbòte te ansanm avè m e bòbòte a t di l ou konnen bòbòte ale Paske m ap pale avè l Li pa tòde sa li sa lvle fè li vin fè pwòp chwa sou li. Pandan se tan an li gon lòt frèl ki vini epi tou. E lap mandem pou bawon map dil men sak pas pou bawon pale epi map dil bwezote bwezo gon zanmil ki rele Jason ki te ansanm avèk bawon te ki tap pa e.
ki tap mache ansanm men pwoblèm ke Edyeson dim konsa a se yon eleman ki rele ti bato vye brezo eske w konprann kòm li vini epi tou nan pale pale li esplike m li dim pou m mennen l kote Edyeson ki di se ti bato ki vye brezo an mwen mennen l la pou l kapab pale ansanm avè w pou l ka finn fè sa pou l fè m konnen mwen kretyen mwen gen zèl m paka fè. Ana te gentan di w mwen se frè brezo mwen se mayko. Oh anchante mayko. Yeah se sa kap fèt menm. Nou la dousman.
Yeah. Kòm Diana dim ou di se Ti bato ki tuye Brezo men kòman ou fè konn bagay sa yo? Se misye ki tuye Brezo. Lanmò Brezo a pa soti lòt kote. Se Ti bato ki touye l. E daprè sòs map swiv yo pa gen yon lòt moun ki pou t tuye Brezo sof misye. Nou dèyè l la. Mwen menm avè Roborte nou dèyè l. Pou n jwenn jistis nou poutèt Brezo mal mouri.
Men Indiana di m ma bòbòte n ap mache a zam. Alèz.
Wi, m ap mache a zam kote nou jwenn nèg la o fason jis pou n chèche revanj poutèt dayè Brezo gentan mouri deja men misye pa t sipoze mouri konsa. Lè m vin sispèk se ti bato k touye l kounye a m oblije n ap fè ou konnen n ap fè demach pou n jwenn misye kanmenm. Mwen m pa nan bagay sa m pral rele Brezo nan tab tomat.

Lè Michael pat nan bouk la epi pou lap parèt nan bouk la pou lap mache avèk zam nan bouk la talè yap pranl yo aretel afè zam nan dja. Pale wi menn fò nèg la soufri pou mizèl fè de frèm nan pase fòl soufri poul peye sa. Nòmal la bèn ap fèt soufri menn pèlon nou pap fèl soufri a maji menn bagay mistik pa ladann. Bon m fin pale m tou.
Non monchè nou pa bay menn fòk nou rele reyaje bagay nou lòt nivo menn. Poutèt esak fè mwen menm m pran m pran responsabilite a mwen menm avè Roborte. Kom mwen pa wèl kounya men mwen mwen m toujou mwen toujou la ap cheche misye pase boujòze zanmi m li te ye e sak fè m pa oblije kite sa konsa eske w konprann mwen. Bondye son sa Mayko di a se fini pou ti sa m tap pale bòbòte m di bòbòte paka fache anba revè pou zanm pou sa nan men nan bouk lan li chwazi li fache li leve li ale ok sa Mayko di kap pase a li kap pase epi se fini pou tèt e frè l ki pale ok Mayko ann ale.

Yo vin gate bagay la la men.
Oh Jayson, apa wap pale pou kont ou?
E pa Diana yo te vin sou fè zen la a avè m? Oh!
Bon Diana vin la ou pa rele m? A men sou zen yo yo te vini. Wi men ou konnen m anvi wè Diana, si Diana vin la pou w te rele m, si w ti dòmi m t ap fann dan, sa pa t ap deranje m si w te rele m. Non men dja yo gentan ale.

An fout al rele ou konje wouj. Petèt si m pa al rele l, si m kite al rele mò sa a, mò sa a pa ale, m ap nan cho. Petèt m pa vle konnen, m pa vle mennaj mwen konnen si se mwen ki touye misye, ni papa m. M pa vle yo konnen. Si m pa al rele ou konje wouj, m ap gen pwoblèm. Ban m al fout pran valè m.

Mesye yo tap ri wi. Ti kaka vin di yo wi pral ti revany. Ki re gad wè si yo bat kò yo map fout touye tout nèt. Fout touye yon grenn pa ret ki afè revany sa. Revany pou revany. Yon ti nèt kaka. Mwen pa fout janm konn nan rastaman twòp vye moun nan.

O kon je wouj! O kon je wouj! M tap limen pou ou papa. Men van an fè la balèn nan paka limen. M konnen menm lè ou pa limen pou ou, wap parèt. Jodi a m angaje m vin kote ou. Tanpri, m bezwen prezans ou. M gen pwoblèm. M angaje! Tanpri papa ede m! M konnen w resevwa yon mò la, ki rele Brezo. Jodi a m vin kote w. O gwo je wouj! O gwo je wouj! Ogou je rouj! Hahahhaha kiyès ki relem isi kiyès ki deranjem nan travay mwen la hein.
Se mwen menm pitit ou kap relew. M vin kote w jodi a m angaje m gen pwoblèm. Tanpri silvouplè. M konnen ou resevwa Brezo. Si w wè yo vin rele l la, pa kite l reponn. Pa kite l reponn. Tanpri papa. Hahahha Hey gason m, se mwen k dirije mò se vre gason m, men depi yo vin rele yon mò gason m, mwen pa ka anpeche l ale gason m, komo kyèl li prale gason m, se sèl moun ki mouri nan Jezi wi gason m, lè yo vin rele l li an difikilte pou l vini gason m. Hey gason m mwen pa ka fè anyen pou ou gason m depi yo vin rele l lap vini kanmenm gason m. Ouff papa
fè yon bagay mwen tanpri misye gon frèl ki vin la ki kanpe tèt di m tande fòk li al chèche konnen kiyès ki touye Brezo ki pral chèche revanj. Tanpri papa. M rekonèt se mwen ki fè aksyon an. Se mwen ki tiye Brezo. Men tanpri pa kite yo dekouvri si se mwen ki fè aksyon an tanpri papa. Silvouplè si w fè sa pou mwen map rekonpanse w sa. Tanpri ede m silvouplè. Hey gason m Mwen diw sa deja gasonm mwen paka anpeche mò a ale gasonm hey gasonm sèl mwayen gasonm pou yo pata dekouvri ske se ou menm ki fè sa gasonm se frè a ki deside al relel gasonm hey gasonm hey gasonm enben gasonm sèl konsèy pam gasonm se chache detwi frè sa avan lal fè sa gasonm.
Ah! E konsa sa ye la papa? Ok.